Emisyon ou toujou ap tann nan ki se Retwovizè. Retwovizè se yon emisyon ki pale ou de tout aktyalite ki te pase pandan semèn nan. Kidonk nou menm nou toujou ap chèche aktyalite yo pou n pote pou ou, pou n fè w plezi. Paske ou ka pa gen tan lasemèn, men pandan wikend lan w ap byen kontan pou w kapab konnen sa k te pase pandan semèn nan. Pa bliye Retwovizè Li reyalize par JP Stars Production e prezante par John Soften Vilma. Pierre Marie ki se responsab ponpye nan lameri Kap Ayisyen ta pale sou ansanm de bezwen ponpye lameri genyen e pa sèlman ponpye anndan lameri men tout ponpye nan vil Okap ki ansanm de bezwen yo genyen pou yo kapab fonksyone nòmalman. Epi nou genyen gad kot Kap Ayisyen ki resevwa 106 konpatriyòt ayisyen ki t ap tante vwayaje ke gadkò ameriken pote pou yo. Inivèsite Emmaüs, 49 vyèm pwomosyon e te genyen chans pou yo te gradye vandredi k sot pase la. Ministè Sante Piblik ak Popilasyon nan Nò peyi Dayiti te òganize yon gran seyans de fòmasyon pou pale moun yo de enpòtans vaksinasyon kontre maladi sa yo rele kowonaviris. Lapolis te nan konferans avèk laprès pou pale sou plizyè dosye, pi presizeman dosye plizyè bandi k te tonbe pandan semèn ki sot pase la yo. Fondasyon Digicel lanse sizyèm edisyon Konbit pou chanjman nan Nò peyi Dayiti. M kwè ou konn sa menm jan avèk mwen.

responsab ponpye nan Lamerik Kap Ayisyen, te ap pale pou fè konnen ansanm de bezwen yo genyen. Dèfwa moun ap kritike yo men yo pa konnen nan ki difikilte yo ye, dèfwa yo gen pwoblèm dlo e yo gen anpil pwoblèm materyèl. N ap tande avèk Pierre Marie k ap bay plis eksplikasyon. Ke nou menm nou nan yon ensandi e pwoblèm an nou se pwoblèm materyèl 1 epi dezyèmman e se dlo paske gen pafwa lavil la nou pa gen bouch densandi ki adapte. Pou ta di ke lè ke gen yon ensidan, lò gen yon katastwòf, gen yon dife, pou nou kapab jwenn kote pou nou al pran dlo. Gen pafwa lè ou wè nou menm nou nan lye kote ensandi an ye an, nou plis deplase ale pou nou ale pou nou al plen machin nan. E lè nou al plen machin nan konsa, le pli souvan, nou kite dife a kanpe. Dife a menm l ap pwopaje. Si se yon kay ki t ap pran dife, lè nou al pran dlo a, meton nou ka nou menm nou al pran dlo nan ri 16 A a, Lè nap gade yon risyèz a, konbyen tan nap fè, sa depan de kote dife a ye, konbyen tan nap fè pou nou kouri machin nan pou nou rive la. Dezyèmman, konbyen tan nap pran pou nou plen machin nan, konbyen tan nap pran pou nou tounen. Lè sa yo lè nou vini nou ka jwenn menm yon de twa kay gentan boule ankò. Gad kot Okap Ayisyen resevwa plizyè konpatriyòt ki tap tante vwayaje ke gad kòt ameriken kenbe e voye yo pa bò isit. Men nou wè bagay sa kontinye ap evolye plis chak jou. Soti 6 me pou rive 11 me, Nou gentan pase yon total de 300, pli de 300 konpatriyòt. Yon responsab oim t ap pale e li t ap pale sou travay SDPJ t ap fè sou kèk moun yo te ka sispèk nan moun sa yo ki t ap tante vwayaje yo. Non SDPJ toujou prezan, paske tout inite yo, gen SDPJ, gen IBES, gen BPM, gen UNISTEF, gen Sante Piblik, gen Gad Kot. gen OIM, gen ONM toujou prezan. Pou la kisa ezijan fè ak moun sa yo la an Brazil? Non gen de ka ke yo te kenbe sou bato a, ke yo te mande pou SDPJ fè yon screening apwofondi de moun sa yo.
Pou la se yo a fè la? Se yo SDPJ konn kenbe, li fè kontwòl apwofondi de yo. Jan m sot di l talè ankò. Inivèsite Emmaüs ki twouve li Lakil, ebyen yo genyen 40 nevyèm pwomosyon yo ki tap sòti ke kote yo te gen yon gran aktivite yo te fè vandredi ki sot pase la avèk pwomosyon ki tap sòti yo. Manb de la 40 nevyèm pwomosyon de la lisans an teyoloji.

vaksen kowonaviris la genyen. Sa vle di yo mande moun yo fòk yo kapab fè prevansyon. Se petèt baz gran aktivite ke yo te òganize a. Donk nan kad kowonaviris lan, paske lè ke bay vaksen kòmanse ap pale, nou konnen te gen anpil rezistans kont vaksen eksetera, men vaksen an rete kanmenm Yonn nan mezi syantifik nou kapab kanmenm pwoteje yon popilasyon kont yon maladi, yon fleyo ki kapab fè anpil dega anndan yon popilasyon. Donk enpòtans ki pa ke vaksen an genyen, se ke nou te wè kòman maladi an te grav, nou te pran tout nouvèl ki jan sa te pase nan plizyè peyi. Tande konbyen moun ke Marisa te tiye. Yonn nan responsab lapolis nan depatman Nò tap pale sou bandi 7 bandi ke yo te arive met men sou yo selon polisye a responsab la. fè konnen ki te nan echanj ansanm avèk lapolis. Men yo pale sou anpil lòt bagay lapolis konte fè. An nou tande responsab la ki t ap pale. Fòk gen anpil kòb pou pote ba yo pou kite travay. Epi, bon, selon enfòmasyon ke n ap, ke n t ap resevwa toutokou de semèn ki sot pase a, Endividi sa yo ta va ranfòse pa lòt endividi, lòt sispè, lòt bandi ki ta soti nan depatman Lwès, nan lòt kote nan peyi a. E lapolis te fè okou 2 semèn pase a plizyè operasyon avan ke li te rive fè operasyon yè dimanch lan kote ke nou te rive okou dechanj de tir gen 7 ki te tonbe jan mwen sot di nou an e arete 2 nan yo plis yon motosiklèt ke nou te jwenn nan posesyon yo. Aprè konsta legal ki te reyalize pa Juge de Paix de Plaine du Nord, ebyen kò yo, yo te remèt a la Mairie pou suite legale. Nou genyen plizyè responsab Fondasyon Digicel ki ap pale sou lansman 6 zièm edisyon. pwojè Konbit pou chanjman ki lanse.
Nan fason pa nou, n ap travay pou pwogrè kominote ayisyèn nan. Ansanm, nou kapab ale pi lwen. epi touche plis moun e se rezondèt sa konferans sa jodi a. Fondasyon Digicel atravè kanpay Konbit pou Chanjman an finanse pwojè kominotè yo pandan 5 lane ki sot pase la a. Antou. 91 pwojè deja jwenn finansman epi egzekite nan 10 depatman peyi a nan domèn ki kapab amelyore lavi moun. Jmesnaj toujou la pou bay moun yo imaj menm jan e Julio le Depanneur toujou la pou l kapab depanne tout blòdè, pou l kapab depanne tout moun. Ou kapab gen yon bon kamera al depoze l Julio ba w kòb sou li. Ou gen yon bon telefòn al depoze l, laptop, Nenpòt sa w genyen al depoze l papye tè, papye machin, papye kay, woul yo ap ba w kòb san rete. Ebyen, si w bezwen fè enpresyon, koulè, nwa e blan, reliyi, skanerizasyon, plastifikasyon, si w ta bezwen fè enpresyon sou tas, sou mayo, se ale nan YENEYPC, YNPCS, ki twouve l nan ri 19, LM, Kapayisyen, Enjenyè Wendy ap bay nou sèvis. Ebyen, si w bezwen abiye fre, se nan Cliff Mart, ri 11, GH pou w ale. Cliff, le pdg! ap tann nou pou kapab bay nou rad pou n mete. Gason tankou fanm, timoun tankou granmoun al pran rad nou nan Cliff Mart, ri 11 GH. Epi depi nou bezwen manje yon bon manje se vin nan Gran Lakou, ri 24 Boulva Bebe Brian Grill, Majistra Yvon Altéon! Bon bagay! Ebyen, nou kontan pou n te kapab la ansanm avèk ou pandan semèn sa.